Nou pap vin di w pou w abòne avèk chanèl la si w pa renmen pwodwi nou yo. Dabò se pwodwi a k ap pral fè ke sa ke nou pwodwi a nou remèt la, sa ke n ap fè a se li k pou ankouraje w, ki pou renmen w, pou w pataje e abòne avèk chanèl nou an. Donk nou pa fòse oken moun, si tout fwa w pa renmen travay nou, si l pa nan gou pa w. E nou jwenn vrèman anpil difikilte pou nou graba video sa, sa fè lontan nap goumen la. E lè se pa yon moun ki rele nou e ki koupe video a, lè se pa yon pwogram ki moute sou telefòn nan, donk yon difikilte vini kanmen menm sou yon fòm pou yon lòt. Men menm objektif ke nou genyen pou nou graba video a, nou pap bay legen toutan nou pa fin graba video a. E nan. Jodi a nou t ap swiv sou rezo sosyo yo, n ap gade nou wè ke kote yon gwoup kretyen ki pran lamontay pou yo paske lokal yo nou p ap di legliz paske legliz Kris la li menm li pa ka an karantèn men nou wè ke yo ebyen lèzotorite mete lokal yo an karantèn pou moun pa dwe pa fot a moun. Donk ki gen yon pòte nòmal ladan l antanke imen, donk gen dè mezi ke yo pran ki vrèman ekstrèmeman enpòtan. E sa pa vle di tou nou vin dekouraje moun pou nou pa fè prevansyon ke nou dwe fè yo. E vrèman paske kote ke otorite yo etabli pou nou e lave men nou kòm prensip pou ede nou e pou ede mwens moun e pwopaje viris la. e pou nou vwèman itilize alkòl jèl pou nou e vwèman dè prekosyon e pou nou kapab vwèman pa afekte avèk viris la donk ke se devwa pa yo tout te konsèy e doktè yo pote pou nou moun ki pwòch pa nou donk sa vle di gen moun ki fè sa pa amou e se byen nou pa e byen e di yon moun pa pran prekosyon sa yo, paske menm nan labib ou wè gen de mezi prekosyon pou vin pran. Men sepandan, nou vin di w aprè midi a, tout moun kap tande nou, se pou nou konnen chak grenn moun ki egziste nan lavi, kap viv, e chak moun ap viv avèk yon konpòteman, yon atitid, yon tanperaman dabò, Chak moun genyen yon lafwa lakay yo ke lè w pale de lafwa, donk nan sa ke w kwè a, nan sa ke w kwè a, se lafwa w ki pèmèt ke w kwè ladan l. Donk chak moun gen yon lafwa diferan. E mwen sezi wè anpil moun, olye ke yo te pote konsèy pou gwoup sa ki te soti van lamontay la, men yo te pito ap moke Bondye, ap joure. Donk nou konnen gen anpil inyorans e sitou pou Ayiti e nou konnen moun yo, donk se nan fason sa ke yo plase pou yo kapab opine e nou pa kont yo. E mwen menm, talè mwen antre nan yon sipèmakèt, m al achte, m wè yo met yon e alkòl jel nan pòt nan pòt la nan antre a yo di ke tout moun ou gen obligasyon pou pase menw nan alkòl la e kote anpil moun ap frote vreman son obligasyon epi m pase m antre m achte la fwa m pa dim ke se pò ti kras alkòl pase nan menm lan kap fèm pa enfekte donk mwen nan la ri a map kondi uber mwen fè taksi nan la ri a m pote tout kalite moun. Men la fwa m pa di m se met yon kach nè paske si w ta gade an Itali e an Almay, Ozetazini, tout moun yo ki afekte a se pa senpman yon ti kach nè ki kapab pèmèt yo pa vin paske anpil nan moun ki afekte ki mouri yo, yo te konn itilize alkòl, yo gen alkòl lakay yo, yo gen kach nè tou. M tande gen profane kap wè di la a ou pa wè tout moun ap pote konsèy vin di se pou moun yo protejew men ou menm kisa ou vin di la m pa vin di yon moun pa protejew men m vin moutre w kisa lafwa ye paske lafwa m genyen ou pa genyen l e lafwa w genyen an m pa genyen l sa vle chak moun gen yon tip de lafwa diferan mwen menm kan bib la di m kan lè fondman son ranvèse lè jis ke fè retil m konnen ke pa gen yon moun ka fè l e tout bagay ki tèt anba men il sifi ke ou gen jezi nan lavi w. Pa kè de moun k ap pran Sòm 91 vèsè 5, k ap di nou pa bezwen pè maladi k ap tonbe sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k ap touye moun gwo midi. Donk, sa se moun k ap fè chantaj. Youn nan bagay mwen wè ki pase Salvadò, Mwen ta swete ke sa fèt tout bon vre, se pa pou viris la y fèt. Se lòske m wè pwezidan an tanke yon jèn gason, m mete jenou tè l fè yon priye pou li, l asèpte Jezikri. E m t ap swiv langaj, ebyen pwezidan dè lontan mwen wè ke li gen yon yon atitid lakay li ki gen yon karaktè kretyen lakay li. M pa ta swete se viris la ki fè l konvèti men ke l ta fè l tout bon vre, Paske apwè viris sa gen lòt maladi pi danjre kap vini ankò. Men gen anpil moun menm jan an 2010. Gen anpil moun ki te fè chantaj nan som 91. Gen anpil moun tou ki te konvèti men kot eske moun sa andan legliz. Se ton kastastwòf ki tap pase yo te foure tèt yo an pansan ke Dye son ti tonton yo ka vin jwel. Men nou vin di ou pa pran som 91 kòm yon jwèt kòmsi ou panse ke nan etò ya son pa remèt Jezi laviw vre ou ka chanje. Bon sa rete la. Bib la di m nan som 50, nan, wi nan som 50 dan le vèsè 15, Invoque moi au jour de la détresse, je te repondrai, dit le Seigneur des armées, et tu me glorifieras. Donk si Jezi di m, m konnen gen moun k ap gade nan wi lè m di Jezi a, sa se nou pa ka di Jezi ou gen yon pwoblèm bon ok m pa di Jezi ankò se Jezi. Si Jezi di m dan la bib nan jou detrès yo rele l e l ap delivre m mwen menm pou m fè lwanj pou non l. Donk m kwè ke nou pa ka enpeche kretyen yo adore ni kretyen yo rele Bondye. Si y ale nan yon montay, lafwa yo di ke Ayiti nou pa gen ase kapasite, nou pa gen ase lopital, nou pa gen ase medsen, nou pa gen ase ansanm de dokiman kòm si e ki kapab vwèman, alò se pa dokiman non, ekipman ki kapab akonpanye moun yo lòske yo enfekte, sitou pou ti granmoun andeyò yo. Donk si moun yo konnen ke se sèlman Jezi ki kapab fè kichòy pou yo, m panse ke nou pa ka anpeche yo pou yo adore. Paske lè n ap di de twa moun pa dwe fwote ansanm, plis ke dis moun, plis ke senkant moun pa dwe fwote. Lè w al nan makèt, sipèmakèt yo, ak konbyen moun ou fwote? Lè w al nan mache, ak konbyen moun ou fwote? Prezidan ki sot fè yon reyinyon la sou Chanmas la pou tout moun al fè kat la, konbyen moun ke l fwote? Donk nou wè sa yo, pliske se otorite ki etabli de lòd, nou menm antan ke moun kap, ki, ki dwe koube anba lòd otorite a, paske nou sòm ankò imen, nap viv, nou sipoze dakò pou nou respekte yo. Men otorite yo, lafwa yo se sèlman nan pwoteksyon ke yo menm jan w wè lemonn boulvèse la. Men nou menm kretyen, nou menm nou pa boulvèse jan w wè otorite yo boulvèse pou n konnen se prekosyon ke y ap di tout jounen sou entènèt, sa moun ap repete nan zòrèy nou chak jou a, ki kapab pèmèt ke nou pa afekte. Bon, si n ta wè, pran egzanp de Ayiti, kòm si nou panse nan eta Ayiti ye la, se mezi de prekosyon ke Jovenel anonse, lòt moun yo anonse a, se sa ki fè Ayiti la poko gen konbyen de milyon moun ki mouri deja. Men fò n wè ke inik pwoteksyon an ki kote l soti, se nan Bondye ke l soti.